Bonjour, bonswa, depandaman de kilè e ki dat kew pral gade video sa. Non pam se John Fritz Valmé, jodia m kontan pou vin prezante w yon nouvo video kote ke m pral montre w kòman ou kapab byen kòmanse fè montaj video sou Adobe Premiere Pro. E Adobe Premiere Pro son pwogram ke ou kapab telechaje sou entènèt, ou kapab achte l, donk men ou kapab tou telechaje l sou youtube e wap jwenn anpil videyo ki disponib pou sa, pou kapab telechaje pwogram sa. E jodi a m pral moutre nou kòman ou kapab byen debite sou Adobe Premiere Pro. E videyo a pap twò long, men map ba nou kèk ti teknik lè ke li rive devan nou pou nou kapab konnen kisa ke pou nou fè. Donk la top la tou la, mana fè bagay fè ti moso kòmansman li tou la, anbyans lan tou la, tout bagay san pou san reyèl. Kounya la nou kapab ale sou ekran la nap wè wot ki sou pwogram mwen an, lap ouvè. Li pran yon ti tan pou l ouvè. Ou kapab wè kòman kòman dam nan gentan ap leve pye l anlè. Sa vle di depi w wè JF ap monte sou do dam nan, do dam nan toujou kontan. Bagay serye, dam nan toujou kontan paske li wè JF ap monte sou pwogram nan. Leve pye l anlè sou moto a. Lè w rive sou pwogram nan, l ap prezante konsa. E sa se tout pwojè ke mwen genyen sou li. Donk l ap prezante tout pwojè yo ba ou, konprann. Fè tout pwojè m fè pou moun men chilè blofè la konprann ah tout la nèt e men mwen menm pral fè yon nouvo pwojè. Premye sa ou dwe fè ou dwe fè yon nouvo pwojè m ale nan nouny project hahaha byen pale non so m pral rele l tuto konprann yeah. Ou fon nouvo pwojè epi ou fè ok. M ta dwe ba nou plis detay men sèlman e non sèlman m toujou mete. M pa janm fè anyen, m pa janm chanje anyen ladan mwen menm. M sèlman mete non pwojè m nan. E jan wè m moutre nou an. E ou mete yon non, apre sa l ap prezante konsa, jan w wè li a. Sa vle di wè la m kapab di w m ap esplike nou nan lang manman nou ansanm avèk papa nou. La nou gen 4 chanm sa yo, se tankou yon kay, chak gen yon bagay espesyal yo. Donk lè w rive sou pwogram nan l ap prezante konsa an fas. Epi kisa w ap fè? Nou kapab wè la make Espò Trade anba l sou wèb yo a. Epi se la ke w ap gen posibilite pou pote tout sa ou pral bezwen anndan pwojè w la. Ou konprann mwen? Sa vle di tout sa wap bezwen, videyo, foto, odyo, tout sa wap bezwen se la ke yo pral chita. E se kòm si lè w pral fè yon manje, ou mete tout sa wap bezwen nan yon resipyan.

yon patisyon. Sa vle di se la tout videyo a, tout anbyans yo pral pase. Ou pran l, ou glise l la. Konprann mwen? Ou glise l la. Otomatikman ou glise l la kounya pati sa vin sèvi w kòm miwa. Kòm yon espas pou kapab vizualize travay ke ou fè ki bon deja. Pa egzanp, la te, li fèt pou travay ke wap, tankou la, li fèt pou pati ke wap bezwen pou mete anndan timeline nan, sa menm fèt pou pati ke ou gentan fè deja pou vizualize l e tout sa ke ou fè. La tout montaj kem fè, m kapab pran l avèk son, pa gen pwoblèm. M ka glise son an tou. Ok. La, la ou fè pou kapab vizualize tout sa ke ou pral fè, tout sa wap fè deja, tout sa ou gentan reyalize. Se kòm si son travay ke ou fin fè, ou rive wap fè yon kay, ou gentan fè chanm nan, ou gentan fè tout lòt bagay yo, kounye a lè wap gade kay ou a ou di an ok men ki nivo kem rive e men kisa m manke. Sa vle di la, se la ke wap wè tout sa ke ou gentan fè deja kòm travay. E pati sa a se lè ou pral fè tout montaj yo. Se kankou m ta pran yon yon yon lòt ti bout videyo, ou kapab gentan remake m pral pran yon videyo ki yon ti jan ki diferan avèk sa, ki pa gen menm Ya, m pran l, mwen mete l. M klike m fè doub klik, kounye a la m vin jwenn e videyo m nan, li vin parèt vizib devan m nan pati sa a. So kounye a sa m fè m koupe yon ti moso ladann se pa bezwen di konprann m koupe l pandan misye bay a la epi mwen annik pran l mwen glise l oswa gen lòt fason ankò ki pi senp ou mete ti pati sa sa a se li menm k ap mezire tout sa ki ou bezwen li itil tou non sèlman l ap pèmèt ou li videyo a men osi ou kapab itilizel pou koupe si w gen yon bagay wap koupe ou ka metel epi koupel men la m vle m bezwen mete yon lòt videyo kap vin aprè m gen dwa sèlman wè ti sin sa la ti sin sa la se pou sa l fèt sa vle di pou mete yon lòt moso videyo pa rapò ki vini dèyè yon lòt fò m ta esplike sa sa vle di pati sa w gentan genyen l kounye a w bezwen plake pati sa w separe a kounye a w enn klike la tchoup. Li fèl pou oul tou chital pou ou san problèm. A yo di map montre w koman pou byen debite sou Adobe Premiere Pro. Sa vle san problèm, depi ou kapab swiv tout konsign sa yo ou kapab fè gran video. An nou kontinye. Kounya la ou gentan wè la imaj la chanje, imaj la chanje kareman. Konprann non? Ok, fòm di tou Anndan timeline sa gen plizyè pati. Gen pati anlè a se pati pou mete videyo se pou pati sa yo. Men si m ta pran videyo a m ta vin mete l la li pap dakò. Rezon, paske pati sa se pou odyo l fèt. Kijan w pral fè idantifye pati ki pou odyo avèk pati ki pou videyo? Ou wè ti sin sa? Ou wè ti sin sa? Ti sin sa. Ti sin sa, pati sa, ti pati sa wè kotew wè flèch la ye a la tout sa yo se pou vide yo men otomatikman ou rive nan ti mikwo sa ou wè pati sa avèk tout ti mikwo sa lal sa vle di wap wè pati sa menm sil la menl pa genyen ti mikwo a men depi ou wè kote gen ti mikwo a sa vle di se odyo Se pati audio. Menm si w met yon pati video ladann, li pap kapab moute paske l fèt pou audio. Ok. M panse ke m ap kanpe la, m pa vle ba nou twòp bagay paske yon elèv pa aprann yon sèl jou. M vin, m te, m te pote sèlman ti, ti kòmansman sa pou ou, se kòmsi yon premye epizòd. Men m ap, m ap sere tout kòmansman travay sa. Kounya pou nou kapab kontinye ba nou tout teknik kòman nou kapab fè pwòp video pa nou lakay nou avèk yon laptop avèk pwogram sa li gen dwa lòt pwogram tou men mwen m pa konn anyen de lòt pwogram se Adobe Premiere Pro m konnen paske se avèl kem te e kounya la m panse ke ou gen dwa gon pwojè w fatige ou ta renmen sere kounya kòman w pral sere pwojè sa pou di bon e kounya map sòti m gon kote m prale kounya m pral sere pwojè sa kòman pou w sere li trè fasil E ou pwale nan ti kwa sa pou fèmen pwojè a. Kounye a y ap mande w, la yo ba ou 3 pati. Yo mande w yes, no e cancel. Sa vle di pati sa, si w di yes se ke tout travay ke w fè ap ret anrejistre. Ou konprann? Sa vle di mwen m konn fè kòve nan kòmansman paske m pa t konn sa. M konn fin rive byen lwen m kite pwojè a tou ouvè paske m pa konn kòman pou m fèmen l e m pa vle pèdi travay. So m p ap kite sa rive. Ou ap wè 3 pati. W ap wè Yes, No e Cancel. Si w mete l sou No, tout sa w fè gate. L ap fèmen pwojè a pou ou e l pap anrejistre anyen. Si w mete l sou Cancel, w ap tounen, w ap tounen sou pwojè a. Konprann? W ap tounen sou pwojè a nòmal. Men, pou w pi pwofesyonèl, w ale nan Fil, epi w ale nan Close Project. W ale close pwojè a. Epi sa w fè, ou close li. Epi y ap poze w menm kesyon an ankò. Yes, kounye a w ale nan Yes. Kounya la pwojè w la li fèmen. Nenpòt lè ke ou vle, w ap wè non an parèt anlè a la. W ap wè non an parèt anlè a la. Kounya nenpòt lè w vle, w ap wè anlè a tou make Tuto. Wè yo di m gen 10 segond depi m fèmen l. W ap tou wè konben tan w tou wè la. Gen gen mwa, gen gen jou. Sa vle di tout bagay yo parèt nòmal la. Ou ka fè nenpòt yon mwa, ennan menm ou pa ouvè l. Depi ou vèl wap jwenn menm travay yo. E. Se te sa kem te pote pou ou. M swete ke nou renmen videyo a. M pa fèl twò long. E map kontinye, map, sa son premye epizòd. E si kankou ou sispèk m esplike twò brèf, fèm konn sa nan kòmantè a pou m kapab pran plis tan pou m esplike nou plis detay. Sa vle di m poko al nan detay yo avèk nou. Men m ba nou Tablati a, kòman ke l prezante e kòman nou menm nou dwe van granmoun sou li pou nou fè sa nou. So se te sa ke m te pote pou nou. Pa bliye pataje e pa bliye kòmante, pa bliye jèm li. Banm love, banm love mezanmi. Donk abòne, se sa ok love la. Pataje, pa gen anyen ankò non. Se pa nan lòt bagay ankò, se sa. Mwen te kontan ansanm avèk nou, mwen swete ke nou renmen videyo a. Tchaw, a la pwochèn pou yon lòt videyo.